Medam se mesye, bonsoir an byenveni sou panèl paw lan, 3 grand pwen kap domine aktyalite entènasyonal lan. Premye pwen kap domine aktyalite entènasyonal lan se konsènan gwo eksplozyon sa ki fèt nan peyi Krimya. Gen moun ki konnenl sou le non de Krime ki se an fransè, Krimya an angle. Dezyèm pwen k ap domine aktyalite entènasyonal la, se konsènan gwo deklarasyon ke prezidan Ikrèn nan fè ki se Volodymyr Zelensky. Twazyèm pwen k ap domine aktyalite entènasyonal la madam se mesye, se konsènan ran gwo deklarasyon ran prezidan Larisi an fè, mesye Vladimir Poutine. Medam si mesye ou menm ki ap swiv jounal sa partout dans le monde nap mande w silvouplè pran ti chèz ou rete la nou pral ba ou plis detay. Anpil moun choke, mond lan tèt anba gen moun ki pa konn kisa pou yo fè aprè deklarasyon sa ke mesye Volodymyr Zelensky te fè an, ebyen. Yo te wè ke Prezidan Vladimir Putin nan te reponn apre deklarasyon sa a, mwen pap ba ou manti, tèt yo cho. Pou yon eksplozyon fin fèt konsa e se konsa pou prezidan yo monte yo menm, yo tèlman santi yo gen pouvwa, yo tèlman santi yo pa pè, menm lè ke peyi yo ta redui an sann, tou lè 2 di ke yo pap bay vag. Madam e mesye rete la nou pral ba ou plis detay. Avan nou antre nan jounal sa a, n ap salye chak grenn konpatriyòt nasyonal e entènasyonal k ap suiv nou sou panèl sa a, spesyalman pèp ayisyen an. Janice Koube byen ba devan nou pou li di nou mèsi pou pasyans nou ak tolerans nou ke nou ba li sa ki pi presye lan vi nou an. Avan nou derape lòt pati jounal lan, n ap salye Mesye Bolivar, le redakteur, Info LRI. Yè, medam se mesye, se pa de eksplozyon ki pa fèt nan Krimea. Krimea se yon andwa ke tout moun te konnen an 2014 ki te apatyen avèk Ikrèn. Ebyen, an 2014, Larisi gen anvayi e pran zòn sa a, yo deklare se pou yo ke li ye. Ou menm ki ap swiv jounal sa a, m ap mande w silvouplè pran ti chèz ou, pa deplase nou pral ba ou plis detay, nou pral eksplike w ki kote Krimea plase nan Ikrèn nan e poukisa ke Ikrèn li menm jounen jodi an la a, Ikrèn pa genyen Krimea daprè Larisi e nou pral ba ou lòt eksplikasyon tou pou nou di w ki kantite moun ki t mouri an pandan gè sa te deklanche an 2014. Anvayi, ebyen an 2014 Larisi anvayi e pran zòn sa a, deklare di se pou yo, jodi a seksyon sa a li anba dominasyon Larisi. Kisa ki koz Larisi te arive pran Krimi a? Larisi te arive pran Krimi a se paske yo te rive fè referandòm la, pran li kòm anèks. E prezidan sa li menm ki te chwazi fè gwo deklarasyon sa a, kèlkeswa kote ki reprezante anèks pou li, ki fè anèks, ebyen yo chwazi pran l kòm tèritwa pa yo. Èske Larisi te panse ke te ka gen yon eksplozyon ki fèt konsa anndan Krimea puiske se yon zòn ki entèdi? Zanmi m, ban m ba ou plis enfòmasyon sou zòn sa a ki rele Krimea. Daprè nòt sa ki anba zye nou la, ki eksplike nou ki kote Krimea li menm li plase an Ikrèn, e poukisa e an ki ane tou ke Larisi te chwazi fè gè sa, e kilè gè sa te kòmanse, ki kantite moun ki te pèdi lavi yo nan gè sa, n ap mande w pran ti chèz rete la nou pral ba ou plis detay. Krime se yon pati nan teritwa Ikrèn nan ki twouve li nan sid peyi a. Ikrèn nan lame nwa an 2014, Larisi deklare Ikrèn lagè e pran espas sa, pran teritwa sa pou li. Sa vle di gè sa son gè ki te kòmanse depi 2014. Se pa yon gè ki kòmanse kounye a, se pa yon gè po de nou wè tou dènyèman la ki kòmanse an, Gè sa te la deja, e non sèlman ke Ikrèn li menm ki pa deside bay vag, li pa deside pèdi Krimea vrèman paske yo konn ki enterè, ki richès ki genyen la, yo konnen ki enpòtans ke yo genyen nan pati sa, se tout rezon ki koz yo pa vle pèdi Krimya. Ebyen ma pral mete kat lan pou ou pou kapab wè ki kote Krimya sa li menm li plase pou la Russie rantre poul vin pran yon pati konsa an Ikrèn. M tap dakò si prezidan Sendomeng lan ta chwazi poul di w ke mesye Luis Abenadel poch ta chwazi poul di li pral pran yon pati Ayiti pwiske l fè anèks ladan l, eske w tap dakò? Ebyen se de menm pou Ikrèn, Ikrèn li menm li di li pap bese lè bra e li pap bay vag kelke swa sa ki rive ki sa malgre an 2014 lè gè sa te deklannche antre la Risi e Ikrèn e kantite moun sa yo ki te mouri an li te evalye a 13 mil pèsòn, antre sòlda e inosan ki te pèdi lavi yo, Ikrèn pa t chwazi bese lèbra, Ikrèn pa t chwazi bay vag, ebyen zanmi m rete la n ap ba ou plis detay. Ebyen 24 fevriye 2022, 8 an pli ta, ke Larisi retounen ankò avèk gè sa anfas Ikrèn, jounen jodi an la se de gè sa ke nou ap pale mwen menm ke m ap viv li m kapab.

dominasyon, ebyen ki avantaj Ikrenyen yo te genyen nan seksyon sa ki se Krimea ki anba dominasyon Ikrèn jounen jodi a? Ki avantaj ke yo te genyen? Yo te genyen yon avantaj ki se komès. Ebyen Larisi li menm ki te bezwen Retire pati sa nan men Ikrèn, yo te chwazi pran andwa sa pou yo te fè konferans dòm e fè anèks ladan l. Vladimir Putin pase yon doktrin kote ki deklare nenpòt kote ki reprezante anèks pou li, li gade li kòm tèritwa l. Gladimir Putin kontinye pou l di nenpòt atak ki ta fèt nan anèks li, li genyen dwa pou li lanse zam nikleyè, lanse misil. Ebyen pou nou ale pi lwen menm Etazini li menm ki ap bay Ikrèn dè materyèl, ki deklarasyon Etazini li menm li te fè pandan l ap bay materyèl sa yo, puiske Vladimir Putin, prezidan Larisi an, te gentan fè deklarasyon l nan doktrin li ki te fè konnen ke kèlkeswa kote li anèks li fè referandòm, pa gen pyès moun ki kapab lanse zam nikleyè ladan l, si ou ta vin rive lanse zam nikleyè ladan l, kisa k ap pase, li menm li gen dwa pou li reyaji e lanse detui kote sa Kategorikman. Ebyen ami entènòt, n ap kontinye ansanm avèk jounal la. N ap rantre nan deklarasyon Prezidan Vladimir Poutine te fè aprè eksplozyon sa te fin fèt an Krimya. Ebyen Vladimir Poutine li menm ki te tèlman etone, ki te tèlman sezi, li te di ke la a, m pa p ba nou manti, eksplozyon sa a s on bagay ki fèt. pou kont li. Ebyen prezidan ikrèn nan li menm ki te tèlman santi ke li gwo nèg, li pat li pat anbarase, li pat pè pou l te pale, ebyen l te chwazi reponn pou a lagè sa a ki te kòmanse an 2014 nan, li te kòmanse an krimya, gen moun ki konnen sou le non de krime, li te kòmanse an krimya e li ap fini an krimya. Sa vle di. Li fè konnen ke li ap pran Krimea back. Ou menm ki ap swiv jounal sa a, eske ou panse ke la Risi pral chwazi bese lè bra? Eske ou panse la Risi pral chwazi pou li bay vag pwiske son kote li te fè referandòm e son kote li te fè yon gwo deklarasyon pou doktrin sa a? Zanmim, m pap ba ou manti, kelkeswa kote ke yon pèp konnen ki gen richès, apa de Ayisyen menm lè ke l konnen ke kote li ye a gen richès ladan l, li pap janm goumen pou li, men pa gen oken lòt nasyon k ap lèse tonbe kote yo konnen gen richès. Selon Prezidan Zelenskyy li menm ki fè konnen ke batay sa a se yon batay ki te kòmanse depi 2014 e li fè konnen ke janm te di nou an gè lan li kòmanse an Krimea e lap fini an Krimea. E pou Prezidan Zelenskyy te ale pi lwen li te fè konnen ke gè sa ke la Russie li menm li deklannche an se yon gè ki apatyen avèk tout Ewòp lan yon peyi ki libre. Lòt deklarasyon Prezidan Zelenskyy li menm li te fè, li te di konsa nap kontinye sanble tout ti sa ke nou genyen pou nou kapab repran Krimea back. Ebyen medam se mesye, m pa konnen kelkeswa lòt nasyon an yo sansib pou peyi yo, yo renmen peyi yo, yo pap lage peyi yo pou peyi yo efondre, ebyen nou menm ki se ayisyen m pap ban nou manti, Eske nou konnen gen yon gouvèneman ki renmen patri nou? Eske nou konnen nou gen yon gouvèneman ki kapab lite pou nou? Eske nou konnen gen yon gouvèneman ki kapab kanpe pou nou? Eske gen yon gouvèneman ki kapab pale pou nou tou? Menm jan prezidan Zelensky li menm chwazi pou l ap defann peyi l, kanpe pou peyi l e li fè konnen ke li p ap pèdi Krimea. Li pap pèdi krimea non l pa dakò pèdi krimea e la Russie li menm ki pa deside de tounen l sou deklarasyon l sou tout sa li fè. Avantaj ke la Russie yo menm yo te toujou panse ke krimea pap janm genyen misil pap janm gen eksplozyon ki fèt ladan l e kantite sa ki pèdi se pa yon kantite ki kapab rantab ankò. Tout sa ki sòti se paske gen opòtinite pou l te sòti. Jodi jedi 11 dawout 2022 an, yè Larisi pèdi 9 avyon, 169 sòlda, 3 tank. Ebyen medam e mesye, nou poko konnen ki sa k ap pase, kiyès k ap aksepte pèdi, kiyès k ap aksepte fè kolaborasyon yo ansanm pou yo kapab fè lapè. N ap mande w silvouplè rete konekte ansanm avèk jounal lan, n ap retounen pou yon lòt jounal.